Pa rapò a sa ke ou sot di talè a, nou sot enumere anpil fi rive nan seri de pòs de direksyon e sètèn fwa yo trè rigid. Men sa konn rive tou gen de kote medam yo al postile pou yon djòb epi yo estime ke yo pap bay fi sa djòb la paske nèg la di w m gon biznis, m gon antrepriz pou m fè mache e ou se fi, a trè sètènman ou ka tonbe ansent e Uhmm sa ka rive ke ou koz administrasyon'm nan pap byen mache. E eske sa pa yon faktè tou ki koz sou reprezantasyon medam yo a yon sèten nivo nan pòs de direksyon yo?
Wi, sa se yon faktè ke mwen twouve ki enjis. Paske pou ki rezon ke yon gason al lekòl yon fi al lekòl, mwen gen konpetans gason an gen konpetans e ke ou pral refize'm yon pòs jis pou kapasite biyolojik ke m genyen de pote timoun e ke gason an pa genyen. Mwen pral pote timoun paske se mwen menm ki fèt pou pote timoun. Se pa mwen menm ki chwazi te bay tèt mwen te deside ke se mwen k ap pote ti, ke se fi k pou pote timoun. Donk, li enjis anvè fanm yo. Sètèn fwa, li konn, li konn, yo konn avanse depandaman de pòs la, avanse ke gason an plis mobil, sitou si gen nesesite pou moun nan fè vwayaj e tou. Men, kesyon an pap poze non menm si gason an gen pitit, menm si gason an gen fi ansent. Kesyon an pap poze, sètadi le fèt ke l se gason, bon, li tou disponib, kondisyon l predispoze l a aksepte nenpòt ki pòs kèlkeswa sitiyasyon an. Men pankont, le fèt ke s on fi, e bon ou gen pitit ou pap ka deplase ou men m ka deplase otan ke yon gason ka deplase otan ke yon fi ka pran swen ti moun gason ka pran swen tou m ka menm jan gason an ka kite ti moun nan nan menm pou l pati m ka kite yo nan menl tou pou m pati. Mwen dakò, m dakò men gen yon bagay ke men map eseye konprann eske Suivan responsablite w e sansibilite w antanke manman, ou pral ka aksepte yon djòb ki mande w pou w ap travay Pòtoprens men pou w ap fè va e vyen, ale Gonayiv, ale Leyogàn, ale Jakmèl, ale nan Grandans, ale Okap Ayisyen, alò ke ou gen yon sansiblite lakay ou antanke manman ki fè ke ou gen yon atachman ki fè w pa vle detache. Se mwen pou detèmine èske m ap vle Èske m ap kapab oubyen èske m ap vle kite pitit mwen pou m al an pwovens? Antrepriz la pa ka kouri predispoze entansyon m konsa. M te gendwa te byen kapab. Valè fi ki gen ki gen manman yo ki ka ranp ki ka sipleye yo ki ka ranplase yo lè yo pa la, ki gen grand sè ki ka sipleye yo ki ka ranplase yo lè yo pa la e ke sa pa t ap yon pwoblèm pou yo vwayaje. Men yo pèdi pòs la pou blag jis sou baz ke bon yo se fi e ke yo p ap ka deplase etou.

e kòman? Sa a, se lè ou pral jwenn tout sa ou apral gen pou fè. Premyèman, nou dwe kòmanse panse a yon lòt tip dedikasyon. Yon edikasyon kote ke, bon, an tèm dedikasyon, m pa wè poukisa gen yon diferans ant yon edikasyon pou ti fi, yon edikasyon pou ti gason. Se moun ke n ap edike. N ap pale de sosyalizasyon ki fèt nan fanmi. Ok.
Byen sur li rive lekòl tou wi. Ok. Li rive lekòl tou. Paske sosyalizasyon ki fèt nan fanmi lan, se li ki baz la. Paske moun nan anvan l rive lekòl, anvan l rive nan inivèsite, anvan l rive nan antrepriz, nan lame, nan tout bagay, se fanmi an ki baz la. Ok.
Lòske nan fanmi an ou di tifi an, tifi an depi l leve, Ok lave veso pase mop siye pwopte al nan mache fè manje ti gason an rive lot bo a nan sous la pran 2 pokit dlo epou fini pou jounen an ok eske w wè kijan li pezan eske w wè kijan li eksplwatan pou fi yo donk depi la ou tou ou tou deresponsabilize ti gason an sou tout sa l gen pou l fè, alò ou tou deresponsabilize l de tout tach domestik ke se swa pou byennèt pa l, pou byennèt pa l pèsonèlman wi, bon ba, sètadi menm rad pa l li konnen ke se pa responsabilite pa l pou l lave rad li, se responsabilite fi a. Donk, tip de edikasyon sa a vin fè ke Depi la, fi yo enteryorize le fèt ke se nòmal pou yo plis peze pase gason yo. Se nòmal pou yo travay pi di epi pou yo pou yo touche mwens. Paske depi nan fwaye a, tifi an toujou fè plis travay, se li k bourike, lave rad, pase rad, tout sesi tout sela, epi lè paran an mouri l kite tout byen yo pou ti gason an paske l di tifi a se mari l ki pou ba l byen. La, depi la a, ti fi a kòmanse dakò ke menm si sitiyasyon an enjis, li dakò penalize. Nou kòmanse fabrike l pou l aksepte sitiyasyon an konsa. Lè rive lekòl, pa gen pwoblèm, ti fi a ap travay, ti gason an ap travay. Lè ti gason an sot lekòl, li vini, li pran liv li. Lè ti fi a sot lekòl, fò l al lave veso, fò l fè manje, fò l fè tout lòt bagay avan l al etidye. E mete sou sa, nan sèten lekòl, wa bon, gen lekòl ki fè, ki mixte, gen lekòl ki mixte, si w ta jwenn yon ti fi premye sou yon ti gason, ti gason sa ap pa son move kadè.
Fawouch, ke se swa bò kote pwofesè a e ke se swa bò kote elèv parèy li, ki pral di konsa ke, A! Ou kite tifi premye sou ou, e tifi, tifi sesi, tifi sela, tifi si, tifi lòt bò, e kòm si tifi a li menm li pa yon moun aparantyè, sèvo l pa fonksyone nòmalman, kapasite dabsòpsyon de konesans li diferan de kapasite dabsòpsyon de konesans ti gason ki fè l pa ta ka premye. M konnen ke gen anpil antrepriz pou ke yo kapab rive vann. Yo itilize la feminite, itilize de fam an peti teni sètèn fwa e w ap wè sou tout bilbòd yo pou fè pwomosyon pou anpil bagay, donk yo itilize limaj de la fam. Kòman ou menm antanke feminist ou wè bagay sa? Pou nou rive nan afè de piblisite seksist oubyen litilizasyon de la feminite pou vann lan, E m pa konnen, èske sa ankò se yon konstwi kote ke yo fè medam yo kwè, yo fè anpil fi kwè oubyen ou di mwens anpil patwon kwè ke tout sa ki ka atire yon gason se yon kò yon fi. Moun nan konnen l ap vann byè, l ap vann bwason, l ap vann bagay sa yo fè ti klèb li, Li konnen ke tout sa ki pou atire yon moun vin nan club la, se fi pou l mete an petite tenue, ou konprann, de ti bagay byen kout kote ke tout kò moun nan deyò, epi pou ensite moun vin achte. Non, non, lè w di yon patwon, sa vle di li ka yon patwòn tou? Wi, men byen sur, byen sur, sa ka rive ke l. Sa ka rive ke l. Yon fi ki petèt ou bezwen vann, youn nan teknik marketing ke panse kap fèl vann pi rapid se pran medam yo mete yo nan marketing. E sesi m sipoze ke li ba yo yon kontra e yo oblije respekte kontra. Bon, sètènman, bon, e an jeneral kontra sa yo, pa nan tout le ka, men Anpil fwa se vèbal ke yo ye. Lè w parèt yo jis di w bon men sa w ap gen pou fè, men kijan w ap gen pou abiye w, men kijan m vle pou mete, men ki atitid ou gen pou fè. Sa ki pral rive ankò, medam yo pral santi ke yo nan nesesite pou yo fè plis. Poukisa yo pral santi ke, alò yo mete yo nan pozisyon pou yo fè plis. Paske ban m eksplike w, si pa egzanp, e mwen menm mwen ap travay nan yon klèb, ok ou ban mwen kelke tab ke m responsab ou byen ou ban mwen kelke zespas ke se mwen menm kap okipe m de kliyan ki chita nan espas sa a ou pa peye m vreman yo pa peye yo vreman yo pa touche yon salè ki desan ni ki nòmal pou sa yap fè a kijan yo mentni yo nan kondisyon an yo di w ke wap gen yon pousantaj sou chak grenn byè ke w vann. ou byen wap gen yon pousantaj sou chak vèr ke ou vann. Kounya la a, ou menm lè w gen yon grenn kliyan ki vini devan w, w oblije ap ekzibe w, ap kraze kò w, ap, ou konprann, montre tout, mete tout sa w konnen deyò pou moun nan achte plis pou ka gen yon ti grinbak ki plizoumwen ki vin nan men w. M anvi mande w eske se pa, se pa mizè la ki ogmante vilerabilite nan lanmou sèks la. Men jisteman, men jisteman, men jisteman, paske anpil medam sa yo, bon, menm si moun nan ta di l pral fè yon ti komès, fò fò l gen yon bagay pou l kòmanse. Menm si moun nan ta di ke bon li pa gen pwoblèm, l ap fè yon bak sirèt, l ap fè yon kwakseswa, fò l gen, fò l gen yon fon pou l kòmanse. E anvan pou l konstitiye fon sa a, li gen kay pou l peye, li gen manje pou l manje, dèfwa l gen timoun, li pa ka ret toutouni, li gen, Ou konprann gen tout on panopli de bezwen ke l gen pou l reponn avè yo e ke sitiyasyon l pa pèmèt li reponn avè yo, etan done ke peyi a an jeneral pa gen travay vrèman, lè pou yo jwenn travay la li deja difisil, bon dèfwa yo oblije aksepte sitiyasyon sa a, kontre gre yo anpil fwa, bon gen nan yo tou ki o fil di tan yo fini pa bay vag bon yo pa menm panse a sa ankò yo jis ap, yo dezimanize tèt yo Pou yo fè job la pou yo jwenn 10 kòb pou yo manje. Antouka Jenny mèsi mèsi paske ou te chwazi vini sou plato a reponn kesyon sa yo e si w ta gen yon dènye mo kisa l t ap ye? Dènye mo ke m t ap swete pataje ansanm avèk nou se an nou tout mete men ansanm pou nou gen yon sosyete ki pi jis pou fanm yo. L ap nan avantaj ni fanm yo, l ap nan avantaj gason yo tou. L ap nan avantaj nou tout ke sosyete a pi jis e pi, kòman m ka di, pi. Pi sur. Pi sur, pi sèn e pi sekiritè tou pou fanm yo. L ap nan avantaj nou tout. Paske si ou ka pote 25 goud, fi a ka pote 15 goud, dans la desans, dans la dignite. Donk ou pap oblije depanse tout 25 goud ou a oubyen nap mete l ansanm nap fon nap akonpli yon pi gwo bagay. Ou konprann? E yon lòt bagay ke m ta swete di tout moun, tout paran, tout Ayisyen, tout moun atravè lemond. Pi gwo byen nou tap fè latè, pi gwo byen nou tap fè lemond se travay sou fason ke nap edike timoun nou yo. Se montre yo pou yo viv pa tankou yon fi, pa tankou yon gason, pou yo viv tankou yon moun a part entière. Paske le concept de moun li pa gen janr. E le fèt ke li pa gen janr, li pa gen diskriminasyon, li pa gen ankenn ide prekonsi ke li charye dèyè li. Donk, si nou edike pitit nou yo tankou moun, nou pa edike yo tankou ti fi e ti gason, nou kwè ke se vrèman yon premye pa ke n ap fè nan eradikasyon de la diskriminasyon baze sur le genre. Bon, mèsi Jenny, mèsi paske w te pran plezi pou w te vin diskite avèk nou sou plato a. E m panse ke espas la toujou lib pou ou, nenpòt ki lè w vle vini ou ka toujou vini. Nou te kontan avèk ou.